Ba nou sekirite, pwoteje nou, nou kontinye travay la pou libere Ayiti. Vwala, vwala, zanmi entènot, deja nou salye nou chak ebyen ki gentan ap swiv nou la. E nan moman n ap pale a la, nou egzakteman nan avni Lamatinyè lan, devan ebyen lokal SPNH 17 la, zanmi entènot, kote SPNH la li menm li te gen yon sitting ke li t ap, li te gen pou l fè, ebyen kidonk maten an la li pa fè l. Olye de sitting se yon konferans de près ebyen ke yo bay ebyen aprè konferans de près la fòk nou diw militan yo menm yo anvayi espas lan la zanmi entènot ebyen se kawoutchou kap brile nan moman nap pale an la zanmi entènot e deja nou kapab remake ebyen lapolis li menm li fè aparisyonl yo retire kawoutchou ki tap brile yo ebyen kidonk militan yo menm yo remete kawoutchou yo la zanmi entènot nan moman nap pale a la e nou ap remake yon cha blende ki deja e ap fè aparisyonl nan perimèt la la nou remake ebyen plizyè bakòp ki deja. prezan nan avni la matinèr lan ebyen adikte près li menm li sou plas pou li kapab fè nou viv ebyen sa kap pase nan moman nou ap pale la.
Lapolis la se yon enstitisyon repiblikèn li ye, se pou l desèvi popilasyon an, nou pap kite okenn ti sanzave vin pran l pou yon minis deta ki pwòp teworize popilasyon an. E sa k fè nou dwe rasanble fòs nou pou nou goumen tout enfiltrasyon anndan sistèm nan, paske lapolis la si l enfiltre, yo transfòme l avèk yon zouti de represyon, se pou nou menm sitwayen k ap viv nan peyi a l pa fè. Vwala ebyen se konsa zanmi entènot nap mande pou pataje live lan pou nou patajel patajel nan moman nap pale a la ebyen sikilasyon an li menm li bloke nan avni lamatinyè lan kawotchou ap brile e nan moman nap pale a la fòk nou di w gen deja gen prezans lapolis e ajan simo yo deja la nou remake yon blende ebyen ki deja pran dispozisyon l nan moman nap pale a la e zanmi entènot devan SPNH 17 la ebyen e nan moman nap pale a la pa gen sikilasyon pa gen sikilasyon piske machin paka pase se kawotchou kap brile nou menm adikteprès nou sou plas la pou nou kapab fè w viv ebyen kòman sitiyasyon an li menm li prezante. Nan moman nap pale a la deja nou menm nou la nap fè w viv e deja se kawoutchou kap boule nan moman an la ebyen se konsa zanmi entènot nap fè w viv ebyen sitiyasyon an nan moman ebyen kote SPNH la 17 la te gen pou l te fè yon sitting ebyen yo pa fè sitting nan yo olye de sitting yo bay yon konferans de près ebyen touswit aprè konferans de près la militan yo menm yo anvayi espas la e yo Ap boule kawoutchou lan moman nap pale a la zanmi entènot ebyen nou sou plas pou nou kapab fè w viv sitiyasyon an kòman l ye deja nou kapab remake ebyen blennde a li menm ki deja ale blennde a ki ale èske kamyon simo a la wi li la kamyon simo a li la e se blennde a ki ale ebyen nou menm nou sou plas nap fè w viv sitiyasyon an nan moman nou ap pale la a nou egzateman nan avni Lamatinière lan ebyen la nap remake se fatra militan yo menm yap bote la pou yo vin mete ebyen nan espas kawoutchou kap boule a zanmi entènot nou menm nou sou plas. Nou sou plas, nou sou plas, n ap fè w viv sitiyasyon an nan moman n ap pale a la, nou egzateman prezan nan avni Lamatinyè lan.

Yo ale ebyen la se militan yo ebyen kap chante la zanmi entènot deja nou wè yo avanse kote ajan simo yo yo avanse kote ajan simo yo ebyen nou menm nou la nap fè w viv sitiyasyon an li menm kòman li prezante la nan avni lamatinè lan se konsa sitiyasyon an ye.
Fòme gang jenèf nan tout peyi a. Jodi a men yo fòme yon kò All Black nan peyi a e nou menm nou di ke jodi a si gen lapolis ki fò lapolis fòk yo desann nan Vilaj de Dye pou yo kapab al chèche kò polisye sa yo. Se pa lè nou menm pèp la n ap sipòte SPNH la, n ap sipòte polisye yo jodi a pou yo konprann ke yo kapab vin ba nou presyon. Nou di cha blende sa k ap fonksyone a Se Babekyou e nèg All Black yo k ladan li e nou di jodi a la ke polisye a pat kraze se pèsikisyon politik li ye jodi a la ke Abel Gros gwo nèg pat ka mawon kote Fantom 609 ye pèp Ayisyen ap la kote FUNH la ye pèp Ayisyen pap la paske jodi a la ke lè vòlè gang jenes yo pran lari pèp la pap janm kapab la e men nou di nou menm o nivo fòs kanapé fè reveye sektè demokratik la nou menm nou kanpe anfas pou nou batay kont Leon Charles ki te fè masak sou fò. ki te touye yon pakèt moun e nou di nou menm nou di pèp la nèt nèt le 28 le 29 le 30 se mega manifestasyon pou kapab konstitisyon pèp ayisyen an respekte atik 134 tire 2 a di manman lwa peyi a manda ansyen prezidan Jovenel Moïse kidnapè Jovenel gang ki touye mèt Dorval ki touye Evelyne Sincère ki touye ki touye Grégory Saint-Hilaire jodi a l poko ka jwenn jistis. Map mande sou pèp la nan 10 depatman peyi a pou yo leve kanpe pou nou batay pou nou goumen pou dekite Jovenel nan peyi a. Tout swit apre konferans de près SPNH yo fin bay la, deja nou wè yap rele an ale an ale, eske se channmas yo pral desann, bon nou pa konnen, nou menm nou toujou la, adite près li menm li toujou sur les lieux pou li kapab fè nou viv sitiyasyon yo a nenpòt kè lè, a nenpòt ki moman, pou li kapab fè nou viv jan de sitiyasyon sa yo kòman yo prezante nan moman nou ap pale la, deja nap mande ou pou pataje, pataje live lan pou nou, patajel ou menm kap swiv nou, pataje live lan, se konsa, se konsa. E sitiyasyon li menm li prezante deja nou kapab remake ebyen yo kòmanse ap mete wòch nan lari an la, yo kòmanse ap mete wòch nan lari an la. Nou menm nou sou plas, nou sou plas pou nou fè ou viv e sitiyasyon an li menm kòman li prezante nan moman nou ap pale la zanmi entènot. Deja fòk nou di ou e kalòj Simora li menm li toujou la, li toujou la. Ebyen nou la, n ap fè ou viv sitiyasyon an nan moman n ap pale la. Sa ki sekirite a, se yon bagay ki planifye anwo. Lè nou di li planifye anwo. Nou idantifye kote pwoblèm nan ensekirite a soti. Pwoblèm ensekirite a, li soti dirèkteman kay Koko Sam. Pwoblèm ensekirite a, soti dirèkteman nan lakou franse. Pwoblèm ensekirite a, li soti dirèkteman nan lakou Kanada. Ebe, jounen jodi a, nou di Ayiti se peyi miltipolè. Ayiti pa inipolè. Sa vle di kisa? Ayiti kapab chita ak kèlkeswa moun ki vle fè yon akò moun ak moun ansanm avèk li. E pa yon akò mèt avèk esklav non, men se yon akò moun avèk moun. Sa vle di ki sa? Nou chwazi Larisi, nou chwazi Kiba, nou chwazi Venezyela, nou chwazi Laganti. Rezon koz nou chwazi peyi sa yo, e pou nou kapab devlope akò Sidip lan ansanm avèk li. Paske gen yon pwoblèm ensekirite k ap wonje nou. Nou se Lèzetazini di li zanmi nou plis ke 200 zan. Enben, plis ke 200 zan sa a pa vle an 1915, 1914, 1915, Lèzetazini te vin mete pwòp li sou tè a. Ki sa l te fè? Se maladi l te pote pou nou. Se, se sida l te pote pou nou. Se, se lò nou li te vòlè nan Bank Mondyal. Enben, jounen jodi an, nou konnen ki sa enperyalis la fè. Lò w fè yon vire ann Frans, yo, e, lò w vire ann Afrik, Lafrans vòlè 444 milya fran pa. pou Lafrik. Sa vle di se pèp nwa yo pa vle wè. Nou menm antanke Desalin, nou se reprezantan Desalin menm sou tè a. Se sa k kòz nou pa vle rèv papa nasyon an tenyen. Se poutèt sa nou brandi drapo Ayiti dabò epi nou di drapo Larisi an se sèl mannyè, se sèl fason pou nou kapab etire kò nou anba kolonyay ki se Lèzetazini. Paske nou di avèk Lèzetazini nou pa gade okenn bon rapò.

E la nap gade, nap remake polisye yo menm kap pouse dife a, ki te nan mitan lari an la, ya pouse l sou kote, zanmi entènot. Deja bon nou kapab remake anpil nan militè yo gentan desann. Yo gentan desann. Bon nou menm nou la, n ap fè w viv, y ap pouse fatra yo la. Vwala. Eske se pou yo kapab fè sikilasyon li menm li retounen nan nòmal li? Wi nou ta panse se sa. Se pou yo kapab fè sikilasyon li menm li retounen nan nòmal li. Piske nan moman ebyen fatra yo nan lari an, nan moman kawotchou. ap boule an ebyen pa gen sikilasyon ebyen se konsa vwala yo sot pouse ebyen fatra yo avèk dife yo sou kote zanmi entènot deja gen kèk grenn militan ki nan espas lan nou menm nou sou plas nap kapab fè w viv sitiyasyon an kòman li prezante nan avni ebyen la matinè lan zanmi entènot devan SPNH 17 lan e tou swit aprè ebyen SPNH lan li menm li fin bay konferans lan SPNH yo ale. Ebyen militan yo menm yo anvayi espas lan, ebyen nan moman nap pale a la se kawoutchou kap boule e yo mete fatra nan lari an, ebyen nou menm nou la e nou menm a dikteprès nou la nou sur le chan pou nou kapab fè w viv ebyen kòman sitiyasyon an li menm li ye nan moman nou ap pale la.

E deja nap mande ou zanmi entènot ou kapab pataje live la pou nou pataje l pataje l ebyen pou plis moun kapab gade kòman sitiyasyon an li menm li ye. E n ap mande w tou kapab al suiv nou sou sit wèb nou an atravè www.addictedpress.com Ou kapab tou al suiv nou ebyen sou Instagram, sou Twitter toujou sou menm non an addictedpress ebyen n ap mande w pou al abòne avèk chanèl nou an chanèl youtube la zanmi entènot e toujou sou menm non an addictedpress Deja se konsa sitiyasyon an li menm li te prezante nan kad ebyen sitting kote SPNH a li menm li te anonse men yo pa arive fè sitting lan men yo fè. Ebyen yo bay yon konferans de près zanmi entènot ebyen SPNH yo menm e manb SPNH yo yale nan moman nap pale a la se militan yo ki anvayi espas lan la e kawoutchou ap boule e yo mete fatra nan lari yo mete wòch ebyen se konsa se konsa sitiyasyon an li menm li ye nan avni Lamartinière lan zanmi entènot ebyen deja adikte près nou nou te nou sou plas ebyen pou nou kapab fè w viv sitiyasyon an nan moman nou ap pale la.
Nou remèsye ou menm ki toujou rete konekte ansanm avèk nou. Nou remèsye ou menm tou ki pataje live lan. Nou remèsye ou, nou remèsye ou. Ou menm ki toujou sipòte nou. D'une façon ou d'une autre, ou menm ki toujou sipòte Addicted Press nan travay ke l ap fè an, nou remèsye w, nou remèsye w zanmi Addicted Press yo, zanmi enkondisyonèl nou yo, zanmi ki toujou la pou nou yo, nou remèsye w. Ebyen nou pral pran yon lejè poz, yon lejè poz o moman opòten, ebyen sitiyasyon an li menm li ta evolye, n ap tounen pou nou kontinye sèvi w. Deja mèsi tout moun.

Pou l libere Ayiti. Vwala vwala zanmi entènot deja nou salye nou chak ebyen ki gentan ap swiv nou la e nan moman n ap pale a la nou egzakteman nan avni Lamatinyè lan devan ebyen lokal SPNH 17 la zanmi entènot kote SPNH la li menm li te gen yon sitting ke li t ap li te gen pou l fè ebyen kidonk maten an la li pa fè l olye de sitting se yon konferans de près ebyen ke yo bay ebyen aprè konferans de près la fòk nou di w. Militan yo menm yo anvayi espas lan la zanmi entènot, ebyen se kawoutchou kap brile nan moman nap pale an la zanmi entènot, e deja nou kapab remake ebyen lapolis li menm li fè aparisyon l, yo retire kawoutchou ki tap brile yo, ebyen kidonk militan yo menm yo remete kawoutchou yo la zanmi entènot nan moman nap pale a la, e nou ap remake yon cha blende ki deja ap fè aparisyon l nan perimèt la la, nou remake ebyen plizyè bakòp ki deja prezan nan avni Lamartine an lan, ebyen Adictepresse li menm li sou plas pou li kapab fè nou viv ebyen sa kap pase nan moman nou ap pale la.
Se pou montre ok jout se popilasyon an li gen pwoblèm ak popilasyon an li pa gen pwoblèm ak bandi parèy li yo wap wè ak ki rapidite nèg yo met avi preche dèyè se kòdonè pnh la e nou menm nou di nou kanpe dèyè sendika paske lapolis la se yon enstitisyon repibliken li ye se pou l desèvi popilasyon an nou pap kite okenn ti sanzave pou vin pran l pou l tounen yon minis deta ki pwal teworize popilasyon an e se pou fè nou dwe rasanble fòs nou. Pou nou goumen tout enfiltrasyon anndan sistèm nan, paske lapolis sa si l enfiltre, yo transfòme l avèk yon zouti de represyon, se pou nou menm sitwayen k ap viv anderyè l pa pè. Vwala, ebyen se konsa zanmi entènot, n ap mande pou pataje live lan pou nou, pataje l pataje l, nan moman n ap pale a la, ebyen sikilasyon an li menm li bloke nan avni Lamatinyè lan, kawotchou a brile, e nan moman n ap pale a la, fòk nou di w deja gen prezans lapolis, e ajan simo yo deja la, nou remake yon blende, ebyen ki deja pran dispozisyon l nan moman n ap pale a la. E zanmi entènot devan SPNH 17 la ebyen e nan moman nap pale a la pa gen sikilasyon pa gen sikilasyon piske machin paka pase se kawotchou kap boule nou menm adikte près nou sou plas la pou nou kapab fè w viv ebyen kòman sitiyasyon li menm li prezante nan moman nap pale a la deja nou menm nou la nap fè w viv deja se kawotchou kap boule nan moman an la ebyen se konsa zanmi entènot nap fè w viv ebyen sitiyasyon an nan moman ebyen kote. SPNH la 17 la te gen pou l te fè yon sitting, ebyen yo pa fè sitting nan, yo olye de sitting yo bay yon konferans de près, ebyen tout swit aprè konferans de près la, militan yo menm yo anvayi espas la, e yo ap boule kawoutchou, lan moman n ap pale a la zanmi entènot ebyen nou sou plas pou nou kapab fè w viv sitiyasyon an kòman l ye, deja nou kapab remake ebyen blende a li menm ki deja ale, blende a ki ale, èske kamyon 6 mwa a la, wi li la, kamyon 6 mwa a li la, e se blende a ki ale, ebyen nou menm nou sou plas. N ap viv sitiyasyon an nan moman nou ap pale la a, nou egzateman nan avni Lamatinyè lan. Ebyen la n ap remake se fatra militan yo menm y ap bote la pou yo vin mete ebyen nan espas kawoutchou k ap boule a zanmi entènot. Nou menm nou sou plas, nou sou plas, nou sou plas n ap fè w viv sitiyasyon an nan moman n ap pale a la a, nou egzateman prezan nan avni Lamatinyè lan.

Se vòlò ye jovenel se vòlò ye se vòlò ye jovenel se vòlò ye se vòlò ye jovenel se vòlò ye se vòlò ye jovenel se vòlò ye e la fòk nou di zanmi entènot se militan yo militan yo ki la nou pa remake ebyen e manb SPNH 17 la tou swit aprè konferans lan yo ale yo ale ebyen la se militan yo ebyen. kap chante la zanmi entènot deja nou wè yo avanse kote ajan simo yo yo avanse kote ajan simo yo nou menm nou la nap fè w viv sitiyasyon an li menm kòman li prezante la nan avni lamatinière lan se konsa sitiyasyon an ye menm Fòme gang jenèf nan tout peyi a. Jodi a men yo fòme yon kò All Black nan peyi a e nou menm nou di ke jodi a si gen lapolis ki fon lapolis fòk yo desann nan Vilaj de Dye pou yo kapab pou al chèche kò polisye sa yo. Se pa lè nou menm pèp la n ap sipòte SPNH la, n ap sipòte polisye yo jodi a pou yo konprann ke yo kapab vin ba nou presyon. Nou di cha blende sa k ap foksyone a Se Babekyou e nèg All Black yo k ladan li e nou di jodi a la ke polisye a pap kraze se pèsikisyon politik li ye jodi a la ke Abel Gros gwo nèg pap ka mawon kote Fantom 509 ye pèp Ayisyen ap la kote FUNH la ye pèp Ayisyen pap la paske jodi a la ke lè vòlè gang jenes yo pran lari pèp la pap janm kapab la e men nou di nou menm o nivo fòs kanapé fè reveye sektè demokratik la nou menm nou kanpe anfas pou nou batay kont Leon Charles ki te fè masak sou fò. ki te touye yon pakèt moun e nou di nou menm nou di pèp la nèt nèt le 28 le 29 le 30 se mega manifestasyon pou kapab konstitisyon pèp ayisyen an respekte atik 134 tire 2 a di manman lwa peyi a manda ansyen prezidan Jovenel Moïse kidnapè Jovenel gang ki touye mèt Dorval ki touye Evelyne Sincère ki touye ki touye Grégory Saint-Hilaire jodi a l poko ka jwenn jistis.
Map mande sou pèp la nan 10 depatman peyi a pou yo leve kanpe pou nou batay pou nou goumen pou dekite Jovenel nan peyi a. Tou swit apre konferans de près SPNH yo fin bay la, deja nou wè yap rele ann ale ann ale, eske se channmas yo pral desann, bon nou pa konnen, nou menm nou toujou la, Adite Press li menm li toujou ebyen sur les lieux ebyen pou li kapab fè nou viv sitiyasyon yo a nenpòt kè lè, a nenpòt ki moman li kapab fè nou viv ebyen jan de sitiyasyon sa yo kòman yo prezante nan moman nou ap pale la, deja nap mande ou pou pataje, pataje live lan pou nou, pataje l ou menm ebyen kap swiv nou, pataje live lan ebyen se konsa, se konsa. E sitiyasyon li menm li prezante deja nou kapab remake ebyen yo kòmanse ap mete wòch nan lari an la, yo kòmanse ap mete wòch nan lari an la. Nou menm nou sou plas, nou sou plas pou nou fè ou viv e sitiyasyon an li menm kòman li prezante nan moman nou ap pale la zanmi entènot. Deja fòk nou di ou e kalòj Simora li menm li toujou la, li toujou la. Ebyen nou la, n ap fè ou viv sitiyasyon nan moman n ap pale la.
Pwoblèm nan ensekirite a soti. Pwoblèm ensekirite a li soti dirèkteman kay Koko Sam. Pwoblèm ensekirite a soti dirèkteman nan lakou franse. Pwoblèm ensekirite a li soti dirèkteman nan lakou Kanada. Ebyen jounen jodi a, nou di Ayiti son peyi miltipolè. Ayiti pa inipolè. Sa vle di kisa? Ayiti kapab chita ak kèlkeswa moun ki vle fè yon akò moun ak moun ansanm avèk li. E pa yon akò mèt avèk esklav non, men se yon akò moun avèk moun. Sa vle di kisa? Nou chwazi Lawisi, nou chwazi Kiba, nou chwazi Venezyela, nou chwazi Lagrechini. Rezon koz nou chwazi peyi sa yo, e pou nou kapab devlope akò sou tip lan ansanm avèk li. Paske gen yon pwoblèm ensekirite k ap wonje nou. Nou se Lèzetazini di li zanmi nou plis ke 200 zan. Enben, plis ke 200 zan sa a pa vle an 1915, 1914, 1915, Lèzetazini te vin mete pwat li sou tè a. Ki sa l te fè? Se maladi l te pote pou nou. Se se sida l te pote pou nou. Se se lò nou li te vòlè nan Bank Mondyal. Enben, jounen jodi a, nou konnen ki sa enperyalis la fè. Lò w fè yon vire an Frans, yon vire an Afrik, Lafrans vòlè 444 milya fran pa. Pou Lafrik. Sa vle di se pèp nwa a yo pa vle wè. Nou menm antanke Desalin, nou se reprezantan Desalin menm sou tè a. Se sa k kòz nou pa vle rèv papa nasyon an tenyen. Se poutèt sa nou brandi drapo Ayiti dabò epi nou di drapo Larisi an se sèl mannyè, se sèl fason pou nou kapab etire kò nou anba koloray ki se Lèzetazini. Paske nou di avèk Lèzetazini nou pa gade okenn mwa ankò.

E la n ap remake polisye yo menm k ap pouse dife a ki te nan mitan lari an la, y ap pouse l sou kote zanmi entènot. E wala, e deja bon nou kapab remake anpil nan militè yo te gentan desann, yo gentan desann. Bon nou menm nou la nap fè w viv yap pouse fatra yo la Voilà eske se pou yo kapab fè sikilasyon li menm li retounen nan nòmal li wi nou ta panse se sa se pou yo kapab fè sikilasyon li menm li retounen nan nòmal li piske nan moman ebyen fatra yo nan lari an nan moman kawotchou ap boule an ebyen pa gen sikilasyon ebyen se konsa voilà yo sot pouse ebyen fatra yo avèk dife yo sou kote zanmi entènot e deja gen kèk grenn militan ki nan espas lan nou menm nou sou plas nap kapab fè w viv sitiyasyon an kòman li prezante nan avni. Ebyen la matinèr lan zanmi entènot devan SPNH 17 lan e tou swit aprè ebyen SPNH lan li menm li fin bay konferans lan SPNH yo ale ebyen militan yo menm yo anvayi espas lan ebyen nan moman nap pale a la se kawoutchou kap boule e yo mete fatra nan lari an ebyen nou menm nou la e nou menm adik tdprès nou la nou sur le chan pou nou kapab fè w viv ebyen kòman sitiyasyon an li menm li ye nan moman nou ap pale la.

E deja nap mande ou zanmi entènot ou kapab pataje live la pou nou pataje l pataje l ebyen pou plis moun kapab gade kòman sitiyasyon an li menm li ye. E nap mande w tou kapab al swiv nou sou sit wèb nou an atravè www.addictedpress.com ou kapab tou al swiv nou ebyen sou Instagram, sou Twitter toujou sou menm non an addictedpress ebyen nap mande w pou al abòne avèk chanèl nou an chanèl youtube la zanmi entènot e toujou sou menm non an addictedpress deja se konsa sitiyasyon an li menm li te prezante nan kad ebyen sitting kote SPNH a li menm li te anonse men yo pa arive fè sitting nan men yo fè ebyen yo bay yon konferans de près zanmi entènot. Ebyen SPNH yo menm ui e manb SPNH yo y ale nan moman nap pale a la se militan yo ki anvayi espas lan la e kawoutchou ap boule e yo mete fatra nan lari yo mete wòch ebyen se konsa se konsa sitiyasyon an li menm li ye nan avni Lamartinière lan zanmi entènotè ebyen deja adikteprès nou nou te nou sou plas ebyen pou nou kapab fè w viv sitiyasyon an nan moman nou ap pale la pale. Nou remèsye ou menm ki toujou rete konekte ansanm avèk nou. Nou remèsye ou menm tou ki pataje live lan. Nou remèsye ou, nou remèsye ou. Ou menm ki toujou sipòte nou. D'une façon ou d'une autre, ou menm ki toujou sipòte Addicted Press nan travay ke lap fè an, nou remèsye w, nou remèsye w zanmi Addicted Press yo, zanmi enkondisyonèl nou yo, zanmi ki toujou la pou nou yo, nou remèsye w. Ebyen nou pral pran yon lejè poz, yon lejè poz o moman opòten, ebyen sitiyasyon an li menm li ta evolye, nap tounen pou nou kontinye sèvi w. Deja mèsi tout moun.
Mwen se Domon Sency, pòt pawòl SPNH 17. Maten an la, nou tout konnen ke li te prevwa pou nou te bay yon konferans, pou nou te fè yon sitting. Men malerezman, e wo eta majò lan rantre nan menm dinamik ap de represyon an, ap e fè represyon sou tout manb SPNH 17 yo, ki vin pou kapab bloke sitting ke nou te gen pou nou te fè jodi an. Ebyen, nou tout nou konnen la, ke wo eta majò lan, yo santi yo toujou alèz, san pwoblèm, pou yo mete dosye sou moun. Pou kapab fè moun pè, pou fè moun kouri, e se konsa nou wè, se pa konnen si se kilti nou menm, an Ayiti menm, lèske gen moun kap defann dwa yo, k ap reklame dwa yo e ke pou yo kapab pyetine dwa w, pou pase dwa w anba pye, yo ba ou non pote, yo mete dosye sou do w. Ebyen, nou menm nan SPNH 17, n ap mande tout polisye yo an jeneral pou yo kenbe kalm yo, yo pa bezwen pè, kouwèl pral jou. Ebyen fè nwa li menm li tou patou. Nap mande nou polisye yo, nou konnen byen depi akademi yo divize nou. Depi akademi yo fè nou konprann ke pwoblèm pa youn pa pwoblèm pa lòt la. Pito se ou tan se mwen. Ebyen jodi a mwen vin di nou lè a rive, moman an rive pou nou sere koud nou. Moman an rive pou nou ini nou. Moman an rive. pou nou mete tèt nou ansanm paske si n pa met tèt nou ansanm nou tout nap mouri nap mouri menm jan avèk 5 polisye sa yo ki ke wo eta majò lan te voye al mouri nan vilaj de dye e lè nap gade nou wè konpòteman wo eta majò lan li pwouvle li pwouve aklè ke yo te gen volonte pou mesye yo tal mouri paske yo pa janm vle fè anyen pou kapab al dèyè kò mesye yo. Olye pou y al dèyè kò mesye an nou menm etanke sendikalis nan misyon nou, nan devwa nou pou nou kapab defann enstitisyon an, defann polisye a menm lè ke li mouri, defann endignite polisye yo, defann entegrite fizik, entegrite moral polisye yo ebyen olye ke pou yo ta antre tande sa ke n ap di yo, yo prefere ba nou presyon, yo prefere fè n pè, yo prefere met avi de rechèch dèyè nou, yo prefere idantifye nou a fantom 509. E nou tout nou konnen, nou tout nou konnen byen, SPNH 17 pa fantom 509. SPNH 17 se yon strikti sendikal, yon strikti ki byen òganize, e leta ayisyen ba nou rekonesans legal, donk nou nan plen dwa nou, e nou se de vivan, nou pa de fantom. Nou se moun ki anndan estrikti SPNH la, e nou se moun k ap goumen. pou moun parèy nou e yo konnen tou ki kote pou yo jwenn nou, nou anndan enstitisyon an. Yo revoke lè yo vle. Yo mete avi de rechèch dèyè moun lè yo vle. Yo pa janm vle antre nan lojik lè ke pou yo revoke yon moun fòk yo bay moun nan rekonesans legal. Konprann pou fè yo konnen ke pou revoke. Donk, nou gen anpil bagay pou nou ta di. men nou vle ekoute nan sa lap di pou n pa ale twò long. Nap mande entènasyonal la, tout sendika nan mond lan pou yo kanpe avèk SPNH 17, pou yo gen yon rega sou sa kap pase la nan peyi an. Lavi nou an danje, lavi Elder an danje, lavi Dario an danje, lavi Jean Pascal Alexandre an danje, lavi Guerby an danje, lavi Guerby Geffrard an danje. Lavi Antoine Dario an danje e lavi James Jules ee an danje Lavi Luckner Louis an danje Lavi Mèt Manie an danje Lavi mwen menm ki la kap pale kòm pòt pawòl SPNH de Mont-Saincy mwen an danje Lavi ee Gédéon Monbrun an danje Yo pa vle nou reklame dwa nou Men nou menm wè n kanpe jodi a pou n bay konferans de près la se paske nou di nou pa pè nou pa pè e n pap janm pè n ap kanpe pou n batay Polisye pa konn pè Polisye pa konn pè nou pap pè. N ap reklame dwa nou, nou anple dwa nou. Nou pa di anyen pou n pè. Nou konnen byen ke Ayiti, li siyen yon bann konvansyon, li siyen yon bann akò ki ladan yo rekonèt strikti sendikal. N ap mande yo, si y ap defann Ayiti, si yo se zanmi Ayiti efektivman, montre sa, fè yon bagay, di yon bagay, paske nou menm nou an danje pandan ke n ap defann dwa nou. Nou p ap janm sispann! E pa gen anyen kap fè nou fè bak sou sa. Nou pap fè bak pou anyen o mond sou reklamasyon kadav polisye yo. Nou pap fè bak sou e revokasyon, demisyon, arestasyon alò, demisyon e arestasyon pou tout moun ki te nan e. Depi nan konsepsyon operasyon an jiska materyalizasyon l, fòk yo tout yo peye. E pa sèlman IG, Kalanri Boucher ki pou peye, se pou yo tout yo peye paske yo tout te la. Lè ke polisye yo te anndan Vilaj de Dye pandan 4 è ap kriye sekou, pandan 4 è avèk de kri de detrès, pandan 4 è yo wè lanmò anfas, DG pnh a kopye l, radyo a, DDO kopye radyo a. Dcpè kopye radyo a. Boyd kopye CP Boyd kopye radyo a. Komisè Pòtoprens lan, yo tout, yo kopye radyo a. Men yo te chwazi kite polisye yo mouri. Èske gen pi gwo kriminèl ke yo? Èske gen pi gwo mechan ke yo? Epi se nou menm jounen jodi an ke yo konsidere kòm mechan. Se nou menm jounen jodi a k ap defann dwa nou ke yo konsidere kòm kriminèl. N ap di yo, nou p ap pran sa nan men yo sou zoken pretèks. E n ap mande avèk popilasyon ayisyèn nan. Pou yo kanpe defann enstitisyon an. Kanpe pou defann la polis nan. La polis nan pa pou deje le yon chal. La polis nan pa pou prezidan jovenel. La polis nan pa pou premye mini jout. La polis nan se pou mwen menm. Se pou pitit ou. Se pou nou tout. Se pou la pres. Se pou nou tout liye. Mesye yo pa vle antre nan dinamik pou genyen yon la polis endepandant. Yon la polis. Yo plis beswen la polis yo kap toujou kontinye fè men min sou li. Pou yo itilize la defen politik. Yo kapab fè represyon pou yo fè sa yo vle avè nou. Ebyen, SPNH 17 di, nou menm, nou te sibi pi rèd ke sa. Nou pa pè. DG Léon Charles, ou pa ka fè n pè e n pap janm pè. N ap kontinye batay e n ap batay jisko peril de notre vi. Menm si m mouri, menm si yon lòt mouri, batay la ap kontinye. Paske FPNH 17 p ap kraze, li p ap janm kraze. Se yon strikti ki kanpe pou defann dwa polisye. Se yon strikti ki kanpe pou defann enstitisyon polisyè lan. Se yon strikti ki kanpe pou defann enterè nou tout, enterè peyi an, enterè nasyon an. Paske, jounen jodi an, yo ka voye polisye fè nenpòtre kwa. Yo ka voye polisye al ekzekite dezòd ilegal e abitrè. Men nou menm anndan SPNH la, nou la pou nou kanpe pou nou di, Halte la! Nou la pou n kanpe pou n di yo pa k antre nan lojik sa yo vle antre avèk enstitisyon an. Enstitisyon se pa nou tout, nou pa p kite l kraze.
Nap salye prezans laprès Nap salye prezans laprès isi a e nap remèsye laprès pa le fè ke li te anvi li te asiste nou yè yè aprè midi li te akonpaye nou nan malè sa ki te pandye sou tèt nou yè nap remèsye yo tout men si soutou m pa bezwen site non pèsonn radyo pèsonn stasyon sèlman laprès an jeneral batay sa kap mennen la m vle fè nou konnen ke se pa batay SPNH li ye Se yon batay politik li ye. Se batay peyi a. Mwen menm ki gen yon spesyalizasyon nan sa k rele la sekirite e la stabilite d'une nasyon, kwè m si nou vle nou gen lontan n ap preche n ap di fòk nou retire la polis de la politik. Vwala ke nou pat konn vle tande nou, men kote nou tonbe la. Peyi a li an danje. Dayè m ap eksplike nou dabò pou nou konprann se kwa le wol de la polis dan yn sosyete demokratik.

Kèlkeswa sa n ta vle a, lesansyèl nou menm n ap fè yon travay de polis, se sa k fè nou mande popilasyon an akonpaye SPNH nan sa l ye a. Paske si SPNH gen viktwa, se viktwa pa nou l ap ye, se viktwa popilasyon l ap ye. Se pa afè pati politik k ap regle la a, se afè yon polis ki la pou l garanti lòd nan sosyete a. Vwala ke nou gen dè akapawè ki vini nan tèt polis la, yo mete ansanm avèk legzekitif. pou yo detwi popilasyon an. Menm si nou wè peyi etranje, kòm Lèzetazini pa egzanp, ki vini, k ap vini avèk dè diskou dè grenn goch, depi 1915 Lèzetazini sou teren an la, li pa janm fè anyen serye pou nou. Si l te vle fè yon bagay serye pou nou, l t ap fè l. Se nou ki pran avni nou an men. Si yon moun pa ka di sa, ou pa nan batay. Jodi a la, tout sa pou m te di, konfrè mwen an di l, m konnen gen yon kesyon m ap tou reponn li pou nou la a. Nou ka wè Mèt Andre Michèl avè nou la a. Gen moun ki ka di ke nou politize SPNH, nap tou reponn. Afè kap defann la, li pa gen mèt. Se pa politik li ye. Si gon bon polis, lap bon pou opozisyon, lap bon pou pati ki sou pouvwa, lap bon pou mèt Andre Michel, lap bon pou mwen, lap bon pou nou menm jounalis. Sa di ke nou gen pwoblèm la, nou gen pwoblèm, son pwoblèm repibliken li ye, tout moun met men nan lapat pou lòt moun ki ta vle vin akonpaye nou, paske SPNH an danje. Lè nou di SPNH an danje. Pnh an danje, lòd sosyal, lòd piblik li an danje. Alò se poutèt sa k fè nou wè ke nou gen Mèt André Michel, nou konnen deja, dayè se pa pou la premyè fwa li entèveni pou nou, nou gen l kòm gen lòt avoka, gen Mèt Caleb, gen Mèt Frantz, gen Mèt Emmanuel, mwen menm nou konnen m se avoka SPNH. Men nou toujou la, nou toujou la, Mèt André Michel pa janm machande sa ansanm avèk nou, depi gen pwoblèm. Li toujou kanpe avèk nou. Nou gen la kòm avoka ki vin akonpaye nou nan moman difisil paske son konba peyi kap mennen la. Se pa afè politik kap mennen la se konba peyi. M tou reponn kesyon sa pou nenpòt jounalis ki ta vle poze m kesyon. S pnh 17 S pnh 17 se pa yon asosyasyon de malfetè. S pnh 17 se pa yon òganizasyon kriminèl. Moun kap dirije S pnh 17 yo. Se son de polisye, se son de sitwayen onèt, se son de sitwayen pezib, se de sitwayen respektab. Nou la a jodi a pou nou denonse, pou nou konbat tout kanpay k ap fèt pou kraze sendika SPNH 17. Yon sendika k ap batay pou polisye yo kapab travay nan meyè kondisyon. Yon sendika k ap batay pou polisye yo jwenn bon jan salè. Yon sendika k ap batay pou polisye yo jwenn materyèl. pou yo kapab bay popilasyon an sekirite. Jodi a nou konstate Léon Charles mete ansanm avèk anpil lòt moun pou kraze lapolis, pou kraze sendika SPNH 17. Nou la a pou nou pote solidarite nou kòm avoka, nou la a pou nou di batay polisye yo se batay tout popilasyon an. Jodi a nou konstate. Le prensipal enmi de la polis nasyonal dayiti sapèl Leon Charles. Le premye enmi de la polis nasyonal dayiti se Leon Charles. Leon Charles fè tout bagay pou l kraze la polis. 12 mas 2021, yo masakre polisye, yo asasine polisye Vilay de Dye, Leon Charles pa fè anyen. Pou l rekipere kadav yo pou fanmi yo antere yo nan diyite, li annik desann anba al negosye a bandi pou l pran yon blende. Dezyèm bagay nou konstate, Leon Charles divize polis la. Li mete All Black, li mete Team Leon, li mete nèg pa l. L ap monte polis yo youn kont lòt. Li mete chen manje chen nan mitan lapolis la. Leon Charles ap kraze polis la, l ap divize polis la. Nou konstate Léon Charles pa fè anyen pou l defann diyite polisye yo, pou l defann onè yo. 17 mas 2021, yon polisye yo rele Jean Daniel Michel, yo asasinen. Pa gen ankèt ki fèt. Poko gen okenn ankèt ki fèt. Léon Charles di, polisye sa a, li te nan dechoukaj, li te nan vòlè nan. Universal Motors. Sa vle di, objektif Léon Charles, se kraze dignité polisye yo, se kraze imaj la polis, se kraze lonè la polis, li pa fè anyen kòm chèf la polis pou l defann enstitisyon an, pou l defann dignité l. Bagay sa a montre nou ke Léon Charles pa gen plas li vrèman nan tèt la polis, e si li kontinye, l ap fin kraze polis la nètalkole. Jodi a, fòk gen solidarite nan mitan polisye yo. Jodi a, tout polisye dwe pote kole. Avèk polisye k ap sibi represyon sendikal, tout polisye dwe pote kole avèk Jean Hilder Lundi ki se kowòdonatè SPNH 17. Tout polisye dwe pote kole avèk mèt Mahin k ap travay dan dè kondisyon difisil pou l defann sendika a. Tout polisye dwe fon sèl paske objektif Leon Charles se kraze.

otomatikman yo sezi l, li fèt pou l entèveni pou l kapab fè seke de dwa. Alò nou pap pale anpil, nou menm nou la kòm sitwayen pou nou di n ap sipòte polisye yo a 500 pou 100, n ap sipòte SPNH 17 a 500 pou 100 e peyi a, pèp la dwe kanpe pou nou pa kite Leon Charles kraze. Esperena Guisset pou nou pa kite Leon Charles kraze lapolis la se sèl polis la nou genyen polisye yo ap travay nan de kondisyon difisil yo paka peye lekòl pitit yo yo paka peye kay pou yo rete yo paka bay fanmi yo manje e yap batay yap eseye ba nou ti mòtso sekirite yap batay pou yo ba nou sekirite nou paka kite Leon Charles kraze lapolis e jan pòt pawòl Esperena Guisset la dil deja lapolis la li pa pou pèsonn li pa pou Leon Charles se pou tout ayisyen. Nou tout nou dwe batay, nou tout nou dwe sipòte Esplanade Disèp, nou tout nou dwe akonpaye tout polisye k ap batay pou lavi yo kapab chanje nan enstitisyon polis la. Depi yon moun soti pou l kraze imaj lapolis, depi yon moun ap di w tout polisye se vakabon, se delenkan, ou mèt konn moun sa a, li mare kabrit li menm kote avèk Leon Charles, objektif la se kraze enstitisyon lapolis. Nou tout nou dwe kanpe kòm yn sèl fam, kòm yn sèl òm. pou nou anpeche yo kraze diyite Lapolis Nasyonal Dayiti, yon enstitisyon repiblikèn de mentyen dòd k ap fè dè zefò ekstraòdinè pou bay sekirite dan dè kondisyon difisil. Mèsi anpil.